Yo yo yo yo John
Yo Gade nèg map tann menn Gade pantalon long li sou li menn Msye banm pap fè fòkè menn Yo menn sak sa sa ou fè la menn Mwen rele w mdi w vin jwenn menn pantalon long sou ou menn.

Men kounya la menn man sa ou fè menn Avoye menn fon fason m kite m kite manzè Eske ou konnen gen yon kouzen l ki vin pote m a zam menn Epi ou konn sak fòkè a menn kouzen an sou moun li pa vle al travay ankò a zam an kounya m pap sa ou fè menn. Yow tande tande tande m pa kapte Konnen kouzen l pou al travay bagay sa ou kite m tande ou epa ou ki te ak kouzin mwen an kouzin mwen an di m ou kite l bagay sesi epi lè m ap m ou konnen m son nèg menn kòmsi. Faya zo. Yeah. Ape se moute kom sou misye men. Yeah. Oh misye moutem zam nan men. Nap gade mwen ap tranble men. Kounya la men. Misye dim oh tout jounen se nan baz mwen se kounya menm bon menm nou menm misye pa vle menm zanmi kounya. Kisa?
Misye di oh pigam nan baz anko bon lari a. Chache travay pou fe bay sa. Pa nan baz.
Ket!
Maud sa m bay lavi m pi enpòtan menn. E bagay sa k fè w tris konsa menn? M tann dat map tann nou an fòkit boul nan menm m pa janm ka ou pa janm vini menn. Pandan grenn jou sa menn m gentan depafini menm manje pa ka pa enterese mwen menn. Paske ou konnen menn yo di w konsa lanmou pi enpòtan ke lajan paske m gon lòt ti fanm menn ki nan suit la menn m te ka rive sou manzè menn kòmsi lè sa m ta pral fè bon renmen bon relasyon menn. Ou pa gen pwoblèm fò w panse a lòt fanm menn. Ok map di w. Lè m fin kita manzè a map pale w menn. Paske m te vle pase a autre chose menm. Kounya la menm vini. Ok. Yo, m panse ke si w di fanm nan ou kite l. Yo, li al chache kouzen l baz. Kisa fanm nan bezwen menm? Kisa l bezwen? Kisa l mande w? M retounen avè l menn. E kouzen an mande w pou travay? Wi men m pa gen lechwa. Fanm nan se pou fanm tounen a fanm nan epi pou m al bourike nan travay wi menm. Wè G-Vens, m pa renmen sa nan ou non menm. Ou toujou depi m kwaze avè w banm menm si dèfwa w bezwen m pou bòn koze gade kòman dènyèman la w te bezwen m pou w tap banm yon bon nouvèl konsa men sam renmen avè w la gade men telefòn mwen gade pou w wè entènèt 5 G ki donk toujou disponib sou li ou pa janm ekri m ou pa janm rele m ou te bezwen m. Gen bagay ki pa pale nan telefòn. Non ekout
m dakò nan tan konnya gen bagay bagay rezo sosyo sa tèlman frajil.

Konnya la sim zanmi ansanm avèw la m paka mande pou sèw sèw banm diw siw te wè ou tèlman ap devale tanou pa sèm tanou se nyès mwen li ye se mwen k toujou konsiderel kòm sèm. Epa sèw map di ou bon fòw wè ou menm ou tèlman fèm pèw la konnya pou sa ou kòmsi m santi ou panse otreman de sam di an. Non monchè se pa kesyon panse otreman ou dim kot tanou m avèk tanou ou pa fouti bon m panse pa aksidan konsa ou ka konn jwenm a tanou nan wout lè nap sot fè makèt. M pa mache ata non, ou pa ka ap mande kot la non.
Bon, men sa l ye.
M pa jis di sa pou anyen.
S on fason, si toutfwa ou gen yon nyès, m panse ke ou zanmi ansanm avèk ou. Pa vre? Li te ka zanmi m tou, pafwa si m wè l nan lari, l gen yon bagay ki rive l, se ou menm ki kapab ede l, m ka wè l nan yon move pozisyon, m di a, parapò m gen alyans ansanm avè l, m ka tcheke, m ka di ata non, pozisyon kanpe a la, li pa bon nan yon fason. Se pa pou anyen m di w sa, paske.

Ki jan ou travay? Menm lè yo avize mwen m travay fò m. Paske m pa vle m pa vle Valérie al fè stupidite, m konnen ke m pa ka gen yon relasyon serye la nan moman an, a yon lòt moun ke li. Men bon si li gen yon lòt travay menn, si li gen yon travay menn, pa la misye pou mwen menn. Oubyen oubyen fè m wè a misye menn. Fè m wè a misye. Dayè gason m ye, m ap di nèg la men nan ki sitiyasyon m ye, m bezwen yon bolo. Premye man boo kòm ou dim baw konsèy m pa vrèman wè sa m pral diw men dayè m panse ke yow lanmou pa gen afè bay moun ap fòse moun renmen moun men si pa egzanp ou santi bagay la pap bon pou nòmalman ou ta dwe ou ta dwe lache pye w men an menm tan tou vi a konte boo nan moman la ou ka jere may ou men jiskaske nou konn kiyès misye ye men e fòw konn kiyès nèg la ye nèg la gen dwa ba w presyon yon vye zam la epi ou ta ka fè tèt ou cho men.

Sa son lòt istwa. Men Ya misye envite m nan yon reyinyon la bro Pase nan reyinyon sa ou konnen travay l ap ban mwen an se tankou yon pwosesis li ye tanzantan l ap di m etap yo M te ka tou pwofite m pa konn si misye gen travay non M te ka tou pwofite mennen w epi w t ap fè konesans avèk misye petèt misye ka gen lòt travay men misye sanble a pa ton Kòm se patnè m ou ye deja.

E ou kap viv. Ya a kibò sa frèm. Mike ap mete wi menn.
Eske se pou sa wap mandem kot Tanou an? Non. Non, ou pa bezwen, ou pa bezwen, banm diw, ou pa bezwen nan pale anpil Maes, ou pa bezwen nan dim anyen. Ou wè la ou gentan depase lè bòn. Ou se zanmim ou pa gen pou anyen pou wè avèk kesyon zanmi Tanou ok kòman kòman ou bezwen Tanou pou zanmi w nan sa vle di kisa menm sa vle di amitye pa vle gentan gentan twò près menm. Non epa twò près men sa liye son bagay ki trè klè m zanmi avèw men menm avèk chen devan pòt ou m sipoze zanmi menm chat anndan lakay ou m sipoze zanmi avèw non ou pa zanmi anyen lakay m ou zanmim zanmim nan sipoze rete nan zanmim m pa baw Tanou pou zanmi frèm. M pa bo m pa bo Tanou pou zanmi. Mwen menm me meyè zanmi w. Ou tande sam di w lan wi Mavo se meyè zanmi se vre Tanou pa ladann kisa w gen pou di Tanou. A reji mouchè. Kisa w gen pou di Tanou.
Ou pa ou pa zanmi m. Ok ok ann serye si w bezwen Tanou ou bezwen zanmi Tanou se pou w ka ba l yon nouvèl pou w ban mwen bon w gen aksè avè l deja sa w gen pou w di m lan tou di m li kòm se pa Tanou w bezwen pase se l yon bagay sesi sela. Tande sam di w lan. Ok lè w wè l nan lari se l k yon pwoblèm ou pa gen tan konn se nyès mwen li ye li t oblije zanmi w pou w ba l yon èd. Sa ka rive l kòm si. Kon yon ti alyans tou piti epi ou konprann sa pa anyen. Non, m pa ladann, m pa ladann. M pa, o, m pa nan kesyon alyans non monchè, o. Gad kòman misye gentan fache. Mwen menm se grenn bagay m pa ladann avè w, avèk G-Vens. Depi ou wè m di w konsa, afè w ap vin di m ou bezwen zanmi Tanou an, sa pa ladann. Regi, ban m di w, pa fache. E pa pou anyen, ok. Gade, ou wè se zanmi w m ye, m ap toujou rete zanmi w. Sa pa ka ba nou pwoblèm pou nou pa zanmi. Ban m di w, ban m di w, ok, nou se zanmi, nou se zanmi, men pwochèn fwa frè pa m, silvouplè, pa pale m de bagay Tanou sa. Regi, sa w fè la a?
Regi! Ah gad sa Reji fè mesye pou senp sa pa anyen poutèt pou sèw mwen mandew ou gentan fè tout bagay sa yo Ah ah Reji monchè epa epa konsa nèg zanmim konsa sim ta gen yon sèm tou ou ta mandem pou sèm nan mwen ta pral panse yon bagay mal mpa wè nan move pozisyon ansanm avèl mpa wè wap pale yon move kote ansanm avèl menn ah epa konsa bagay yo fèt monchè ah.

Ou konprann ou konprann rapid wi. Epi fòk pwochen fwa pa fè sa. Epi tou ou toumante konsa.
Non bebe kòmsi m pase pre lanmò ou konprann. Pou yon ti blag pou yon ti jwèt. Epi pandansetan ou konnen m byen ou wè son blag map fè avèw manmi. Ou te fè blag. Ou te fè blag jan m wè w te eksite pou w te di m konsa mye vo nou pa ansanm ankò a. Bebe lem lem ap fe blag wap we de de zye m ap bat fote we zye m ap bat zye goch mwen ap bat bebe ok depi we lap bat se blag kap fet manmi bebe tanpri fok pa fe sa anko epi tou fo al rele kouzin an dil nou rekonsilye bebe dayè nou paka kite men gin lem konnen lap konnen tout bagay si w te menm relel kounya w te dil konsa a ou rekonsilye ba li tap bon. Cheri, ban m zon bagay. Ou te pale a Tano pou mwen? Wi, m te pale ansanm avèk li wi. Kisa l di w menm? Li di w ke li di tout sa l ap regle yo? Bon, pa vrèman, li pa vrèman gwo bagay l ap regle. Gen, ta sanble se ou menm kòmsi ki met tèt ou nan yon sitiyasyon pou ap ede panse bagay. M ka konprann, se moun nan se fanm li, yo ka toujou sansib pou li, men imajine w, si timoun nan ap lekòl. Fòk timoun nan fè rechèch. Nou antre ta se sal ye, men se pa anyen kòmsi o kontrè wap panse tou sa. Kounya kounya ou kite Tanou ap manipile w tou? Se pa manipile, Tanou dayè m konn Tanou. Tanou ka bay tout moun manti, Tanou pa ka bon manti. Li pa ka bon manti.
Men ou konnen janm diw la, map map pèsiste poum ka konnen si gon bagay map fè w konnen. M konprann sa. Men la grande question maintenant, poukisa l pa t konsa avan? O,
nan ki klas li te ye a oparavan? Se toutotan w ap travèse etap, wè moun nan ap vin yon lòt jan. Toutotan laj ap rantre, moun nan ap vin pi mature, l ap gen plis responsablite. Men ok, pa gen pwoblèm. E jiskapwezan m pa konprann ou tou non, ou ti jan, figi w yon jan. Bon, onètman cheri, m gen yon lòt pwoblèm k ap domine m pi rèd toujou. Bon, son e?
Matematik ou ye? Imajine w moun nan, chak tan w wè moun nan se pwoblèm lap pataje sou ou. Cheri ou gen rezon sou di sa, men se ke gen de moman nan lavi, gen de moman nan lavi konsa, e se chak moun kap ki egziste sou tè a k toujou rive nan moman sa yo. Pwoblèm gen la l pi grav ke sa w pa ta imajine. Ki pwoblèm pou ta gen? Ki sa w gen? Paske lavi m an danje cheri, lavi m menase avèk tout pa nou. Kò an wi. O Senyè, kòman la vi an danje, la vi an menase avèk sa yo? Enben, si l di ou, Atan, e mwen menm?
Pase tout kote m ye, ou sanse la. Si w an danje, m an danje tou. Ki sa w genyen? Pale avè m!
M sonje ke m t ap esplike w kòman papa Tanou an li te mouri. Gon patnè, gon patnè ki te vrèman gen gwo pwoblèm ansanm avèk li. Kòm m ta di misye te vrèman yon pèsekisyon pou fanmi an. Lè papa Antanou mouri, men m doute nou ta rive doute de patnè sa a. Misye te nan prizon, bagay sa yo. Misye te nan prizon. Kòmsi aprè tout bagay pwosè fin fèt, yo te met misye nan prizon pou yon nonb de tan. Pou yon pakèt tan m konn yo te met, m pa t konn kantite ane a non, men misye te nan prizon. Ou konnen se dènyèman la lè m avè w fin pale a, m ap kanpe avèk yon patnè m. Misye apèn ka gen yon dezan de twazan nan prizon. M tande misye lage nan prizon an.
Epi, ki sa k gen nan sa? Cheri.
Men, ou di lavi w an danje, tout bagay. Byensi, paske misye gen pwoblèm avèk fanmi an. E sitou, imajine w Tanou se kote Tanou ye. Tanou se lakay mwen. Gon bagay ki gon bagay m pap di w paske sèm nan te di m se sèl mwen avèk Tanou k konn sa m poko ka di w sa. Men cheri, moun nan sot nan prizon ok wap chèche wè moun nan ou pale ansanm avèk moun nan ou pa gen dwa pou wap bay tèt ou pwoblèm pi listwa. Cheri se sa w panse?
Moun nan misye misye son psikopat li ye wi.
Kèt. Kite m rele Maxo men. Ay m bezwen m bezwen jere bagay sa la. Ey Maxo! Sa kap fèt man? Tande non man! Ya m anfòm m anfòm wi man! Tande non man! Ba e bagay la m beze pou jere pou mwen la man! Pale ansanm avèk Love Aken man! Epi di yo man fò n al jere bagay la jodi a paske m bezwen aranje tout bagay man! Ebyen pa gen pwoblèm frè m man! M ya m nan lari la m poko antre non m yon kote la map pran ti van la min anbe ok pa chalè ya ya ya talè talè nan alo alo nap pale n tanou
oh kòman w ye la m pa plimal non paw ap mache pou kòw ah ou konnen.

Ou konn ak tout tonton ou bezwen ou pral lakay la ou pral ansanm avèm.
Bon sak fè m pat ale kotew la ou konnen sam anvi diw la son kote ki spesyal kote ki pa gen bri epi ou kapab konprann sam diw la cheri. Oh sak pase m pa konprann m pa konprann non sak pase menm. Bon e Tanou ou konnen map swiv ou byen lontan e grenn bagay ki plis fèm anvi diw sa map diw la. Gade, m kontwole w, ni antre w, ni soti w, w ap son bon timoun. Gade, e mwen menm, ou se yon moun ke, wè, pou la premye fwa m ap pale de sa ansanm avè w, ke pou mwen menm jodi an, ke se yon pi bon jou pou mwen, pou m ap di w, Men kijan fè enpak sou mouche. Oh!
Nou fèm sezi. Dat m pa avè w pat janm poze m kesyon sa yo. Bon!
Ou zanmi tonton m ou ye. Le pli souvan, yo toujou di konsa twò prese pa fè jou louvri. M te eseye. Kòmsi, ap swiv ou pou m wè ki jan de moun ou ye. Men lè m vin reyalize m ki jan de fi w ye, Tanou, m pa ka kenbe ankò, m livre w sa jodi. Ke m tonbe pou ou cheri. Li poze.
Pa wè m ap pale ansanm avè w la? Ou se zanmi tonton m. Bon. Ou konprann? Ou se zanmi tonton m. Pa gen anyen ki pral pase ant nou. Ekout, Tanou.
E anplis, m gen mennaj. Wap fè sa pou mwen.
Ti fleur a bèl wi. Mwen di w sa ou gen yon bèl yon bèl madanm wi. Li toujou ba w bèl bagay. Ok. Bebe pa fè pa fè bagay sa avèm ankò bebe tanpri. Si w pa vle kèm rete pa pa pa fè pa fè jwèt de jwèt sa avèm. Ou bliye kòm ou di e jwèt ou ta fè imajine w depi lè ou tou pa rele m m pa ou pa vin lakay lan. Imajine w gen bagay nan fim m konn wè l. Lè m gade mwen nèg la leve la. Ok. Gade mwen nan si ti nèg la gon gwo zam mezanmi nan fim konn wè bagay sa yo. Kouzen m pa jwe wè devan fanmi kouzen m. Epi bebe m pèdi yon epizòd sou kou kouzen konsa fò pale m de li fò gentan di m imajine w depi lè nou ta pral renmen anfante gentan di m ou gon kouzen ki danje ok depi lè nou ta pral renmen depi lè w wè nou te kòmanse rankontre souvan ou te di m ou gon kouzen ki danje fò w te di m sa depi avan. E si m te di w sa ou pat renmen avè m ankò.

N ale pou yo mache non. Wi wi ok. Misye son psikopat ou ka wè si tout anou lakay mwen an lap konnen gon pakèt bagay se mwen menm ki gen yon responsabilite. Bagay sa yo wè la bagay sa yo ka pale pou lòt peyi frèm tankou ayiti moun ka fè moun sa yo vle bay sesi sela men la aletranje baz la wap chèche wè moun nan ou pale ansanm avèk li aprè sa selon sal diw epi ou menm tou wap al fè swivi ansanm avèk leta. Poko poko poko m pa konprann poum chèche wè misye m al pale avèl? Ah ou genlè pa konprann sam di a cheri. Banm di w, pa di konsa, moun nan te nan prizon, yo pat li yo pat li pat sibi yon jijman bagay sa yo l te nan prizon, ou pa janm konnen moun nan soti ki dayè moun konn sot nan prizon li tou soti li chanje li tout bagay wi, wap chèche wè moun ou pale ansanm avèl, imajine ou chita la wap batèt ou pwoblèm pil pil panse, gade kòman ou defigire ou pa manje ou pa anyen wap plede panse a bagay sa ou gen pou wè men sa pa menm dòmi reve w menm. Li sa w panse?
Sa vle di w panse Mirida chèche wè misye? Chèche wè l pou w pale ansanm avè l. Imajine w lè w chita la w ap mimire yon pwoblèm. Ou pa dèyè kenn solisyon. Cheri ban m di yon bagay.
Ou janm ka soti ladan li. Men ki sa k vin fè bagay la domine m plis. Pa bliye si sè m nan te la. Nawomi, manman Tanou, nou konn pale de li. Ou konnen depi yon nonb de tan li vrèman deplase, m pa konn ki kote li ye, m pa konn si l la rèk si l pa la. Wi. Imit Tanou se responsablite m. Ok. Donk. Si l te la, m ta gentan konnen ke si misye gen nenpòt bagay pou l fè kanmenm, l ap gen pou wè avèk sè m nan. Men pa bliye kounye a se mwen sèlman k la avèk Tanou. Se sa. Sa m di w la se sa pou w chèche fè. Chèche wè moun lan pou w pa ansanm avè l, pou w konnen l, pou w konn kisa ki nan lide l, kisa ki nan panse l. Kounye a, selon sa l di w ou menm, w ap chita w ap fè yon analiz, si w wè sa l di yo ansanm avèk moun li te ye a, w ap wè kòmsi si gen yon chanjman vrèman. Kounye la, selon sa l di w, si w santi w toujou an danje jodi a, swa pou w kite kote w ye avèk tout talan w nan, ale rete yon lòt kote, apre sa w al fè yon, w al nan komisarya, nenpòt kote w al pote plent pou li. Sa sèlman wi, ou bon. Ou pa ka ap rete bay tèt ou pwoblèm konsa. Ou twouve nesesè sa w di a mèt pran nan afè a sa? Mwen kite ou se sa m ta fè ok. Yon konsèy pa yon lòd. M jis di w sa. Chèche wè l pou w pa al ansanm avè l. Lò w chita la w ap bay tèt ou pwoblèm nan.
De tout fason, ou konnen ke nenpòt bagay la se ou menm m toujou pran konsèy ou yo e cheri map fè sa men pa bliye silvouplè cheri m di w sa ankò fon jan pou w antre anba vant Tanou paske pandan map rezoud pwoblèm sa pwen Tanou an enpòtan pou mwen tou. Wi m di w sa m pwomèt ou sa map kontinye pa la. E m ta swete w pa banm manti sa Tanou di m ta swete ke kòmsi ou pa kite Tanou ap manipile w pou lap pou wap kache m. Kounye a esansyèl se ou menm pou chèche. Retire tèt ou nan sa w ye a, chèche wè moun nan pou pale ansanm avèk li, aprè sa pou konn kisa ou dwe fè, ou pa ka ap bay tèt ou pwoblèm pou, dèfwa ou konn ap bay tèt ou pwoblèm pou yon bagay ou panse ki pwoblèm poutan l pa pwoblèm vre. Sa w di a, sa w di a fè sans wi cheri, de tout fason m ap eseye jwenn misye epi nenpòt sa k genyen an m a fè w konnen. Moun nan konn pale, sot pase pil mizè. nan prizon lèl soti se chèche lap chèche pou mete vil an nod wi poul wè si tout fwa poul pata tounen nan kotel soti an ankò tèlman prizon dous mwen menm al vizite prizon epa ti bagay piti non mwen pa renmen prizon dous. Saw di a saw di a enpòtan wi cheri map chèche rèn mesye depi poum ka bon le plus souvent fi yo konn pran sa kòm yon modpas tou pou yo stop gason an e sa lap di.

Oh tanou meyè fason an se mwen menm wi tonton tap asepte pouki rezon tonton konnen ki tip de moun kem ye li konnen fanmim e li konn tout byen kem posede li konn tout bagay li konn tout bagay la yon moman an ouvè bouch lap aseptem bon dat sa kote ou te ye menm tanou m pa te ka rete m fè vim san mennaj. Pou dat m ansanm avè w la, ou pa t janm poze m kesyon. E mwen w t ap tann pou ki pou w te poze w kesyon? E domaj gonm ou ki pran devan an non. Non Tanou, pa fè l konsa. Mwen vle w kòmsi mete tèt ou an plas. Ok? Konprann yon moun ke ou konnen deja avèk yon moun ke ou pral aprann konnen.

Ou konn lanmou se menm se menm jan avèk yon maladi li li pa li pa anonse ki lè lap antre sou ou e pa bliye li gon grenn medikaman grenn medikaman si tout fwa ou bezwen poun geri vre wap panse pa bliye ou se grenn medikaman pou geri. Si se mwen ki medikaman ou sa byen fèm mal.